Bon sa pa engra menm non.
Pou nèg yo baw mis pou nèg yo ap pran bay ranse bay jere. Bon m pral tande papa.
Eske ou te konnen lè ke ou tiye yon moun se pa li menm sèlman ou fè mal? Sa toujou rive ou fin fè yon aksyon epi ou panse ke se pou byenfè tèt ou ou fè l. Men poutan, ofon, Se tout yon fanmi ou mete an dezolasyon. Se tout yon sosyete ou destabilize. Se bagay ki di anpil lè se pwòp konsyans ou k ap kale w. Franchman, mwen panse ke gen de bagay ou fè lè ke ou panse se yon byen li ye, poutan l ap retounen mal ou an retou. Se jis pou m di w klèman, li lè li tan pou n sispann komit jan de zak malonèt sa yo.

Antouka ou paka mouri selibatè. Bon byen petèt depi lap reveye ankò so m kwè ke map map mouri selibatè. Ou serye?
Byen sûr ke wi. Banm di w ki kote ou pase ou tande mò reveye? Bon kote ou kote ou pase ou tande bagay sa? Bon si Jezi te reveye m pa kwè ke se mò. Ok. Menm lanmou ke m gen pou li a.
Antouka banm di w, ann pase w. Kap bay la menm. Chak poze e fre. Yo, banm di w bagay. Jan je sa bò sa di nou. Antouka pa gon jan pou ye. M pa sèvi avèk nèg ki lach non. Lach fre? Ki bagay lach pou sa pou di la menm? Mwen misye ap pale epi ou menm ou ti jan bagay ou timid ou pa vle pale ak misye. Nèg ap voye nou al fon misyon. Banm di w, nèg ap voye nou al fon misyon e pa vre? Kot sa l ban nou? Yo konn voye moun lan travay san anyen menn.

Ann kite bagay sa yo. Kom si ann pran bagay ki pi serye. Ou konnen ke m te toujou reve ansanm avè w. Ou wè li menn. Ou m pase menn.
Yo manzè poko mouri menn. Manzè poko mouri menn. Misye manzè ap soufri konsa li di ede l menn. Yo moun pa ede moun nan moman frè. Menm papa. Fò ta mande bòs la foto a wi frè.

Yeah degaj ouvri foto a kounya la baz Pa gen cho non frè Yeah map tann ou Degaj ou Gen chalè nan menm Granmoun met li paka pa voye l ba nou la Wè la kounya la depi m gen foto nèg a frè Shit menn gwo jan.
Sèl bagay m di w m pa sèvi ak nèg ki lach Lach menn Sèl lach ki te genyen sa k te sove Noe a e papa. Evre.
Poukisa wap fem sa. Sou yon li e ke se sèm ou ye men. Banm di w wi m se sè w. Bon wè deyèl m se sè w. Oh ou komanse ap fem nève malgre m renmen w. Banm di w fok a konprann ke m renmen w. Koman w defini renmen sa menm. Nan moman ke moun ki te plis enpotan nan vi m nan mouri an se lè sa ke wap di m ou renmen m. Koman w defini sa la. Cheri banm di w.
M ka konprann ke ou ka twouve sa biza. Men nan lanmou m pa kwè gen anyen ki posib. Donk pou mwen, nan dimansyon sa l ap vrèman vrèman enposib. Paske m te vrèman renmen Nansia e m pa p janm pa renmen l menm si ke l mouri. Cheri Nansia se te sè m. Kòmsi. Pliz.
Mon Dye. Bon m di w, m ka konprann ke w enpe demoralize. Men, M ap lèse w, men avan m lèse w, m vle w konnen ke m renmen w. Ke m te toujou reve ansanm avè w. Waww. Non, se serye. Ou wè, Livyare wouj, nèspa? Byensi. Ou wè ale a? Se koulè sa ke m ye. M jis vle ofri w sa pou senbolize ke kè m mwen vle ba w li. Menm si Kyota ba mwen, m pa kwè ke l ap ka reprezante yon bagay plis ke Lancia. Cheri e pe bliye Nancia panse avek Dora ki an prezans ou a oo. Poukisa menm? Oh mon Dieu bon m di w antouka kòm mwen konn mwen konprann ou jan w ye a kòm ou pa vle pran l nan men m m ap depoze l sou Non. Silvouplè ok fè m plezi jis pran l m ap lèse w men lè m ap tounen la Kòm m pa konprann jwe a m rele m tounen? Prepare w cheri paske
Bon ok m konprann ou men m ale Prepare w paske m ap tounen
Shit m pa konprann sa Dorah vin fèm santi la menm non Dorah renmenm pandan se tan moun ki te pli chè nan vim nan poul mouri an Dorah ka dim li renmenm Dorah fou wi anfen map tann li pwochèn fwa lèl vini li fèm sa map stopel e stope m pa stopel wi ki fèl fè sa map stopel.
Yo, ban m di yon bagay. Ou wè sa n pral fè la? Fòk nou jwenn yon lòt nèg ki pou sèvi nou antèn, ki pou ban nou kontwòl.

Mesye sa map fè. E lòt la li menm li sòti ou pa konn kote la ou pa konn kote l ale. Yo John, ou wè Dora sot vini la li ofri w yon ti flè. Ou pa vle pran l? Wi sa m pral pran la la. Li menm li vle fè bagay la yon jan wi, an fanmi. Lanca te konn fè plis ke sa menn, sa pa ka renkane may mwen menm. Epa anyen frè m, sè l mouri li pran plas sè l la. Frè, mwen m pap ba w manti mwen menm m gen yon ti grenn la, yon cute gyal. Cute timoun, baby zuzu, baby dora. Wè lòt semèn lan map fè prezantasyon avèl ready. Ebyen map tann ou frèm.
Yon sèl sa mwen menm se Lancer sèlman ki ka de nan may mwen mpap janm ka pran yon lòt moun ankò.
Shit m renmen sa wi. Kontinye konsa wi freo. Ou son bon nèg. Men mwen m gentan di w Dora pap bay vag. Ok freo.
Pa gen pwoblèm.
Freo.
Sèm.